Bonjou bonjou frè e sè byen eme nan le senyè mwen salye nou nan non jezi ki gen tout pouvwa ki merite tout glwa tout onè tout adorasyon nou di bondye mèsi li menm ki pèmèt yon fwa ankò nou kapab dòmi reveye e vini nan senp prezans li pou nou kapab pataje Le pen de lenstriksyon pou nou kapab siwote le bon kafe espirityèl. Maten an nou konnen se samdi, se sèvitè nou Higgins Jeune ki ap pote kafe espirityèl pou nou e n espere Bondye nan gras li, nan mizèrikòd li, l ap pèmèt nou non sèlman pran sant kafe a men goute kafe a.

Maten an, frèz e sè byeneme, nou pral pale de entegrite. Depi y ap pale de entegrite, mo entegrite a, li gen rapò avè skon apèl lonètete, sa di yon moun ki serye, yon moun ki dwat, yon moun ki fè tout afè l jan l dwe fè l dan lajistis. E pa sèlman su e plan imen, nan sans moral, men tan su e plan spirityèl, li entèg. Tankou jan nou wè, tèks la fè nou konnen ke Jòb etèt un nòm entègr, dwa, sa vle di s on nèg ki te fè tout afè l san fay. li te fè n jan pou l te fè l. Enben, nou te kapab poze tèt nou kesyon, kòman yon moun ta dwe viv dan lentegrite e lonètete? Enben, nou kapab di, entegrite a, li lye a obsèvasyon dèzòdonans de Dye. A vle di, yon moun ki di ou aksepte Jezi kòm Senyè e Sovè w, ou dwe se yon moun ki dwat. Yon moun ki fè tout afè w jan w dwe fè l. Paske lapawòl de Dye vle ke nou dwat. Lapawòl de Dye vle ke nou se moun serye, nou se moun de byen. Enben nou kapab di w ke entegrite a li preferab a la richès. Tankou nou wè nan Pwovèb 28, li di pito yon moun pòv men li dwat Li fè, li entègre. Men avè yon moun ki rich, enben li pa yon moun ki serye. E lòske ou se yon moun ki entègre, sa vle di ke ou se yon moun k ap goumen pou ladwati, pou tout bagay kapab fèt byen. e nou ta kapab di entegrite li pèmèt ke ou jwenn apresyasyon gid yo, moun ki k ap kondui w yo, lidè yo. Ou ap wè lè w ap travay nan yon enstitisyon oubyen nan yon antrepriz, Oubyen w ap travay anndan yon asanble kretyèn, oubyen nan yon òganizasyon kèlkonk, oubyen nan fanmi an tou, kèlkeswa espas kote w ap evolye a, w ap wè, piske w fè toutafè w dwat, w ap wè gen yon rega sou ou menm. E sa fè, nan kèlke domèn daktivite ke nou ye, antanke kretyen, nou dwe dwat. Nou dwe fè toutafè nou dwat. Nou dwe se moun serye paske lè w se moun serye ou fè tout afondwat, gen yon rekonpans sou sa. Tankou Satan ki di Bondye, èske se de manyè dezenterese, èske se san rezon, san enterè ke Jòb dwat? Bondye t ap pale de Jòb antanke yon moun ki dwat, ki fè tout afè l byen, enben, Satan di, Tout byen l genyen yo, kite ou ta manyen byen l yo, w ap wè si l pap modi w. M ap di w, frèzesè byeneme, moun ki dwat la, letan e lèsikonstans pa ka fè l chanje. Lamizè, sitiyasyon difisil, pwoblèm, chomaj pa ka fè l chanje. E sa fè m ap ankouraje nou, frè e sè byeneme, kèlkeswa sikonstans lan, nou dwe entèg, nou dwe se moun serye. Paske gen yon rezilta pou moun ki serye yo. Gen benediksyon pou moun k'ap mache dan lonètete, dan lentegrite, dan ladwati. Paske la pawòl de Dye vle ke nou dwat, enben fò nou goumen pou nou dwat. Nou kapab wè sa nan 1 Wa 9 vèsè 4, Bondye vle ke nou fè tout afè nou dwat. Enben, kisa ki kapab rive lòske nou fè tout afè nou dwat? Lè nou se yon moun serye, nou se yon moun ki entègre. Nan 1 Kwonik vèsè 29, 17, li di nou fè Bondye plezi. Ha! Nou fè Bondye plezi. Sa vle di nou fè kè Bondye kontan. Ou wè tankou ou wè jan Bondye ap pale a Satan. de Jòb, se paske Jòb te fè Bondye plezi. Ou wè, Jòb tèlman fè Bondye plezi, Jòb, menm lè pitit li ap òganize fèt, lè pitit la ap òganize fèt, wi, lakay yo, wi, men Jòb di, piske li konnen nan òganize fèt la ka gen peche, ka gen eksè nan fèt la, Enben, kisa l fè? Li ofri de sakrifis a Dye pou mande Bondye padon pou pitit li. Li pa sèlman mande padon pou tèt li non, li mande padon pou pitit li paske li konnen yo kapab peche. E Jòb te fè tout afè l. Jan poul te fèl li pat pran bèt moun met nan bèt pal ou konprann lè moun travay avèl li peye yo ou konn moun ki tap travay avèl yo li peye yo a tan li ba yo sa pou yo ba yo konprann li pa pran tè moun pou tè pal li pa fè fo pwosè poul ka genyen byen. Li te fè tout afè l dwat, se sa yo rele jistis. A di lòske ou se yon moun ki entèg, enben, ou dwe mache dan lajistis. Nan Pwovèb 16, vèsè 13, li di lòske yon moun dwat, yon moun entèg, li di, ou vin genyen yon bòn repitasyon. Sa vle di, tout moun ap di dibyen de ou menm. Ou wè Bondye. te pale de Jòb paske Jòb te fè tout afè l dwat, enben Jòb te gen yon bòn repitasyon devan Dye. Ou wè, si Bondye ka pale de ou, kilès ki pap pale de ou? Tout moun ka pale de ou paske ou gen bòn repitasyon. E m ap di nou, frè e sè byeneme, repitasyon yon moun se tankou yon kay ke w ap konstwi. Men jou ou pèdi repitasyon an, se kòmsi son tranbleman de tè k pase, li kraze kay la, e pa gen moun k ap ede w rekonstwi l ankò. E sa k fè Jezi tèlman vle nou dwat, Jezi di, Si yo konfye w ti bagay, Ou fè l byen, ou fè l jan pou w fè l, ou pa fè l avèk neglijans, ou fè l jan pou w fè l, y ap ofri w gwo bagay. E y ap pale de bon bagay de ou. Ou konprann? Jezi ap di w, Bon e fidèl sèvitè, ant dan lajwa de ton mèt. Men, si w pa serye, moun pa ka fè w konfyans. Tankou aktyèlman la, fè yon moun konfyans lakay ou, s on bagay ki di. Malgre ou konnen moun nan se moun legliz, ou pè l. Ou pèl paske gen fo kretyen anndan legliz la, gen de raketè anndan legliz la, gen moun ki pa serye anndan legliz la, menm anndan antrepriz yo, paske mwen travay nan de enstitisyon, mwen chaje moun ki pa serye anndan enstitisyon yo, k ap bat pou yo fon mil dola On 2 mil dola ou konprann si kòb la te yo konte l yo jwenn 20 mil dola ou fè on jan pou yo pou on 200 ou 300 dola epi bon kòm patwon yo gen de lè se gwo chif mil lan ki enterese yo men ti san an gen dwa yo di a on 100 dola on 200 dola men moun nan pran l chak jou nan ou wè lòske ou gen bòn repitasyon. Ou ka mache tout kote. Men lè w gen movèz repitasyon, tout moun ap lonje dwèt sou ou. E sa k dwòl la, gen sitiyasyon ou rive oblije kite zòn nan, al tonbe yon lòt kote. Al tonbe yon lòt kote paske ou se yon moun ki pa serye, ki pa onèt. Ou konn sa ki bèl nan Pwovèb 2 vèsè 7? Li di, Lòske nou se moun ki entèg, moun ki dwat. nou jwenn pwoteksyon Bondye. Sa di Bondye pwoteje nou. Bondye pwoteje nou. Bondye kouvri nou. Sa vle di, enmi an, kit li se, kit se enmi vizib, kit se enmi envizib, yo pa ka atenn ou, paske ou fè tout afè w dwat. Yo ka pèsekite w, a, paske Jezi di, Akoz de li n ap konnen pèsekisyon, n ap konnen tribilasyon. Nou ka jwenn pèsekisyon, nou ka jwenn tribilasyon, nou ka jwenn dezeprèv, men, yo pap kapab atenn nou. Ou ka wè nan istwa Jòb la, Jòb se vre li pran tout byen, li detwi tout byen, Satan detwi tout byen Jòb yo. Satan. detwi menm moun ki t ap travay a Jòb. Satan rive menm fè Jòb malad, men l pa ka atenn nanm ni. Pase Bondye te di Jòb, Satan, ou ka pran tout sa w vle, ou ka menm fè Jòb malad, men ou pa ka atenn nanm ni, paske nanm nan se nanm Bondye li ye. E sa fè Bondye li pwoteje nou ni nan kò nou, ni nan lespri. Sa fè m di nan Bondye gen yon doub sekirite. Li pwoteje nanm nou, li pwoteje kò nou, li pwoteje lespri nou tou. Pase moun pa ka atenn lespri nou. E sa fè, si nou bezwen la protection de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, fò ke nou obeyi a la parole de Dieu ki mande pou nou dwat, e pou aksyon nou yo n'ap pwodwi, pou aksyon yo se aksyon moun de byen, moun serye. Men ou konn sa ki pi bèl la? Lòske ou se moun ki onèt, ki dwat, Ou son sekirite pou pitit ou de jenerasyon an jenerasyon. W ap wè, lefètke w son moun de byen, w te konn fè afè w dwat, ou vin rive yon tan w pa la ankò, pitit ou vin parèt. Lè yo di se pitit entèl, lè yo di e pitit entèl, a, monchè, entèl se moun serye, pitit li a serye tou. Ou konprann? Enben, se pòt ou ouvè. Le fèt ke w se yon moun ki onèt, ou ouvè pòt pou pitit ou. E sesi de jenerasyon an jenerasyon. E sa fè, lè w se yon moun ki dwat, fò w anseye pitit ou lonètete. Fò w anseye pitit ou ladwati pou ke yo kapab pran wout ou pran an. E sesi se depi nan kabann, depi nan kouch pou w kòmanse aprann timoun nan. E sa fè, nan Pwovèb 6, 22, li di, Enstwi lanfan selon lavwa ki l dwa swiv, kant il sera gran, il ne s'en detournera pas. Sa vle di, anseye timoun yo onètete, lajistis, ladwati, lentegrite, w ap wè timoun yo y ap grandi konsa. Tankou lè m t ap gade yon manman e lè sa kamyonèt te goude dmi ebyen kisa yon timoun fè li pran yon bouchon kola l kraze li li mete anndan yon goud ebyen li ba yon chofè li ba yon chofè li kouri poutèt lè chofè a ouvè l pou l pa gentan wè pou l pa gentan wè l. Pase se on goud avè on bouchon kola l lage nan men chofè. Epi lè l rive lakay li l ap di manman l sa, l ap ri, evre manman an tonbe ri tou. Sa vle di manman an dakò pou timoun nan pa onèt. E gen on pwovèb kè ki di. Si w vòlè yon ze jodi a yo pa di w anyen yo pa korije l, w ap rive vòlè yon bèf tou. Ki vòl 1 nèf vòlra 1 bèf. Sa vle di ke nou dwe non sèlman nou dwe onèt men nou dwe anseye pitit nou. lonètete pou ke repitasyon ou te genyen an pou l kontinye nan lavi timoun nan tou. Paske lè paran an onèt, menm si l ta mouri, men li ouvè wout pou pitit li, paske l te kite bon tras. E sa fè m ap ankouraje nou, frè e sè byeneme, kite bon tras nan lavi nou, paske bon tras jodi a, li ap rete pou pitit ou, e l ap fè Benediksyon tonbe sou fanmi an de jenerasyon an jenerasyon. M ankouraje nou, an nou rete de jan onèt, de jan entegre e dwa, paske nan onètete nou, dan lobeyisans a la pawòl de Dye, dan la krent de Dye, n ap fè Bondye plezi. N ap gen bòn repitasyon e n ap jwenn sekirite nan men Bondye. N ap beni, non sèlman nou menm, men pitit nou de jenerasyon an jenerasyon. Ke Bondye kapab beni nou. Deja mwen di nou bon wikenn dadorasyon dan le Senyè. Amèn.